Avèk 3 sekrè sa yo ex ou gen poul franchman pafwa li pap ka dòmi ou gen pou ap vire nan lespril san zarè e finalman wap gen viktwa premye bagay ki pou pèmèt ke ex ou rete fokis sou ou pou nan lespril nwit kòm jou poul ap panse de ou san zarè. Premye bagay la se ke li pa sipoze santi ou toujou pou li. Li pa sipoze santi ke ou toujou anba pouvwa li. Non. Afè. Depi ex ou ekri w ou gen ta kouri reponn li rele w ou gen ta kouri reponn ou toujou prè ou pa janm absan menm menm menm menm menm depi se moun sa ki rele w ou gen ta tou prè depi se moun sa ki ekri w Gade, a la segond ou gentan reponn. Lè sa a l ap kontinye pa l ap kontinye pase w nan betiz paske l ap wè ke ou stil anba pouvwa l. E li p ap pran w oserye tou. Li p ap pran w oserye paske etan ke ex li ke ou ye, li gen tout pouvwa sa a sou ou, men jamè li p ap pran w oserye. Paske fò w konnen, lè ou trete èks ou avèk deden, sa rete nan may li, l ap poze tèt li kesyon, kèt, sa k pase? Kòman sa fè fèt? Kòman entèl fè kounye a parèt sou mwen konsa? Sa k pase? L ap chèche konn de ou, e lè sa a, ou nan wout viktwa. Paske 80 pousan ex tap renmen konnen eske ex yo toujou renmen yo menm si se pa pou anyen. Dayè menm si ex la pat bezwen w nan tèt li li tap renmen konnen sitou si pa egzanpl li toujou gen yon presantiman pou ou li tap renmen konnen sa. Ou menm ki tap renmen rekipere l pou ou mete konfizyon. nan tèt li e pèmèt ke ou jwenn sa ou tap renmen an ebyen ou gen pou devwa fè sa ou wèm diw la dezyèm pwen an pa gen bagay fè moun nan santil enpòtan pou ou konsa. Lè w rankontre avè l nan lari, tout dan w deyò. Sa se 1. Epi, lè l gade nan zye w li wè yon ekla gade bagay serye se kòmsi se Jezi k desann devan w. Sa vin fè l santi ke oto estim li, sa vin monte oto estim li sou ego l vin ogmante. Lè l wè zye w kale, limen konsa menm jan avèk plèn lin. Li enpòtan lè w wè l pou w fè kòmsi w pa wè l. Ou pa care. Se kòmsi li pa t egziste pou ou. Travay sou abiman w tou. Ou pa ka rete fèmen andedan kay, andedan yon kay, ou pa travay sou tèt ou. Abiman w, konprann, fò w toujou fre, klere. Aprann fè zanmi. Aprann chèche, m pa konnen. Pran randevou, m pa konnen, chèche yon bagay kèlkonk, okipe tan w nan lòt bagay, pa rete fokis, rete fennen, sa pap mennen w ankenn kote e pa gen èks k ap santi l bezwen tounen avè w si l wè w nan yon eta deplorab. Li enpòtan pou èks ou wè w sanble yon bagay serye. Sa l te kite a se pa menm lank la, se sa k pral pèmèt ke li fokis. E sa ki pral pèmèt ke ou domine lespri l. Fòk li wè chanjman an pozitif la ki fèt. Twazyèm pwen an se fè l fè jalou. Fè jalou kòman? Li panse ke li te sant lavi w. Ebyen, kounya la li wè ke w ap fè ti sòti ak moun. Ou konprann? W ap pran plezi w. Lè m di pran plezi w la, m pa di pou w al gaspiye lavi w non. Pran plezi w kòm se. Ou an souriyan, dayè ou vin sanble yon lòt moun. Ou leve tèt ou, ou konprann. Ou pa fèmen kò w anndan ap fennen. W ap fè, w ap inove. W ap regle bagay serye. Ou mete vi w sou yon lòt ang kounya la. Ou pa manye de li ki ale a. Ou montre ke sa pa fè okenn efè negatif sou ou lè sa a. Kwèm si w vle, ex ou gen poul di kèt sa kap pase konsa e sesi ou gen pou w si w se sèl moun kap oule nan lespri l kap woule nan lespri l nwit kòm jou paske lap bezwen gen kontwòl ou e si ou pa vle li gen kontwòl ou tout swit. pou l vin rejwi avèk santiman ou menm jan l te fè l deja, ebyen ou menm ou gon jan pou kanpe. Ebyen fason pou kanpe a se sekrè bonè w k ap di w li. Kontinye chèche sou chèn YouTube sa w ap jwenn yon videyo ki rele kòman pou konpòte w lè ex ou retounen. Lè sa a w ap gen viktwa nèt ale. M espere ke nou te renmen ti videyo a epi pataje l kite yon like sou li plis moun ka dekouvri l Ciao.